Share the live you guys Mwen vin pale.

Share the live you guys. Paske m vin pale. I need you guys to share the live pou m ka pale.

Hello everybody Share this live for me Pwosè ke Ou ti bagay m bezwen pale E Map komanse Mwen paka konprann, ou wè Facebook lan aprann mwen anpil bagay. Lè moun dezespere, pa gen anyen yo pap fè. Ok. Depi m moute sou Facebook sa, tifi ki mete mask Pilòf nan figi nan ki di ke moun aglo boule l. Mwen genyen over 15 screenshot avèk live, clip live kote tifi sa ap joure m. Kote tifi sa ap mete pou mwen. Tifi sa menm arive. Ou rele anployi m, moun k ap travay avè m, lan kot nan tribinal. Ou di lan tribinal lan konsa, Stéphanie Pétion di l ap tiye pitit ou. Ke se pa ke se yon fo menas pou vi w. Ou site non pitit ou ke l ap tiye. Ou pa t menm te ka byen ekri l menm, by the way. Kindergarten education. Scooby Scrap, si pèp la ta wè papye sa sou jan w ekri l, pèp la t ap ri anpil. E m toujou di sa, se dèyè telefòn nan la yo gen fòs. But in the real world, moun sòt yo ye. Ou di konsa ke Stéphanie ap tiye pitit ou, ou pè pou vi w, Stéphanie pran foto toutouni w li lage sou entènèt, ke l di l ap tiye w. Ou fon pakèt manti sou Stephanie. E mwen sur ke pa gen pèsòn moun ki te wè Stephanie di lap tiye pitit ou. Ke ou pè, ou son viktim. Pandan se tan depi m monte la, wap mete pou mwen. Ou di mal kay ou manbo pou ou. Ou di ke wap rele pou ripote restoran m nan. Ou di ke ou te prete m kòb m pa peye w. Ou fè klip kote w kanpe w ap di m betiz. M gen tout. E pi jodi an ou pa pè ou pa krent pou di ke ou te antre lan website pa m. Ou te fè yon moun achte, make sure gen moun nan wi. Ou wè w di w gen avoka, make sure pou w avoka paske w pwal bezwen yon avoka. Ou di konsa ke ou antre, ou voye yon moun al achte pwodwi pa m nan. Apre nonm de fwa ke w ap joure m, ou di ke m dwe w kòb, ou di ke m al, m ap fè yon ga pou ou. Yon moun k ap fè yon ga pou ou, yon moun ki dwe w kòb, yon moun ke w rayi. Pou kanpe ou fè plizyè live paske m te gentan konnen kapòn tankou w ki moun ou ye. M konnen ke yon lè fò m ta rive lan leta ansanm avè w. Sa k fè m pa chanm reponn ou. Dabò 1 fanm sòt tankou w ou pa ka rive lan talon pye m. Se sa k fè m pa chanm reponn ou. Men m ap mande n yon bagay. Are you guys that stupid? Ou pat, nou pat ka pran yon lòt moun pou mete mas lan? Ou pran yon moun ki pou mete mas pou di ke l boule lankrèm mwen? Yon moun k ap joure m tout lasent jounen lan Facebook? Yon moun ki di ke m dweb, ke m al nan wonga pou li, ke m sesi? Yon, yon moun konsa w chwazi pou w met mas lan? Se moun nou pa genyen? Ou ta pran yon lòt moun pou fè sa? Are you guys that desperate? Employee m ou di konsa ke Employee mwen ke di konsa l pral tiye pitit ou. Ou di leta sa. Ou ale downtown ou al fè manti. Kote ou di Stéphanie di l pral tiye pitit ou. E Stéphanie pa janm pale de pitit. E m pa menm kwè ke pitit ou an isit menm. You abusing the system. Moun al nan prizon pou sa. Bagay restraining order te kreye pou moun ki bezwen èd. Pa pou bon plezi w, ou desann wal enmerde moun yo. La lwa kont sa lè w fè false report. Men kòm ou son fanm sòt ou pap janm konn. I mean, nou youn pa itil youn ak lòt, kote youn te ka di monchè non nou pap pran w non, ann pran w lòt moun. Non non non non mwen si fi an ap gen recording lanmou ou menm kap jourel si fi an gen tout clip sa wap mete sou paj ou pa gen nou youn ki panse pi lwen ke nen nou mezanmi nan ki sam ye la apa son pakèt bann moun sòt nou ye ou pat ka jwenn yon lòt moun fè kou sa pou se fis that's the wrong person. Depim monte sou Facebook an la son fi kap pale tenten em pa janm reponn li em pap janm reponn li pou jiska no jou wa chèche yon lòt moun pou fè sa se fi sa wap alò se danm apa nou vrèman danm medam apa nou gen kaka lan sèvèl nou nou bezwen pase yon kou konsa epi se konsa nou pase. Pou pran moun kap jourem nan moun kotem gen plizyè clip de li kap jourem ou menm ekri anba live tifi an ke w pral fèmen restoran m ke w pral ripòte restoran m non cheri epa mari senat ki la non m pa rele mari senat m rele shelajan se non m sa. Ou fè konnen ke ou pral ripote restoran m. Ou fè konnen ke ou pral fè sesi, ou pral fè sela. Epi apre sa, ou pran pwodwi m pou ta met sou ou. Ou kite best friend ou, bon zanmi ou ke w ap joure pou li chak jou, ki vann krèm, epi se krèm pa m nan pou ta met sou ou. Ou menm te di nan yon live ou pa sèvi a pwodwi kosmetik. Epi se pou la premye fwa w ta sèvi yon kosmetik, se fi ke w pi rayi an, fi w ap joure tout la sent jounen an, w ap ekri pou li sou paj li an, se pwodui pa l lan pou w ta pran, pou w ta eseye? Men nou sòt anpil medam. Nou enbesil anpil. Ki fè se lan eta sa nou sòt? Se lan eta sa, apa nou pa gen yen lan brenn nou vre? Bon m te konn ap di sa se ranse m konn ap ranse. Men apa nou vrèman sòt. Yon kou konsa wap fèl avèk yon lòt moun. Mwen pa ka pran ti fi sa a kap joure an, kap poste bagay pou mwen, foto m sou paj li tout la sent jounen, kap joure m nan foto, nan paj li. Wap pran yon lòt moun. I don't understand. How could some just, people could be so stupid. Ou pral nan tribinal ak Stéphanie la a trè byento. Kote w di ke ou pè pou vi w, pou yo ban w papye restraining order. Epi w ap fè live w ap di betiz. W ap fè live limena. W ap fè live grenn nan bouda. Epi w se yon moun ki pè pou vi w? Nou pran bagay leta, yon ti jwèt nou jwe avèk leta chan nou vle? Are you people serious?

Ou pa jwenn yon moun ou te ka peye pou fè sa? Yon moun ki deyò, ki pa menm lan Facebook lan la, kote l te ka di se lan YouTube li te gade reklam nan? You people that stupid, yon ti kou konsa nou pa ka fè sa? Ho kolankèt mesye! Wouwou manman! Medam nou pa bon menm non! E cheri doudou ou di kew pran avoka wap bezwen avoka wi e wap bezwen de rèv boul bòlèt pou peye avoka make sure jwenn yon avoka make sure chèche yon avoka impertinente malpwòp vermine wap bezwen yon avoka e map moutre w pandan e zanmi w lan pap vin parèt pou ou cheri li pap vin kanpe avèw li paka sèvi pwodwi lòt moun se pwodwi pal li sèvi ou panse l pral mache avèw. Wap beswen avoka. You gonna need it. Nou ta pran lot moun. Pou se sa tifi tout la jounen kap poste. Mwen deja konn kiyes tifi sa ye. Se cheche moun kont apre sa kouri lan kont house lan. That's what she does best. Cheche moun kont, kou reponn li, li kouri lan kont house lan al kriye. Li kouri lan police station al fe report. Se sa selman, depil sou Facebook lan la, se sa selman kel fè, li pa janm fè anyen ankò. Enmerde tout moun, antre lan sak pa regadel, chèche moun kont, vin a yon pil ranyon ap eseye vann, lèl wè ranyon an paka vann, ap chèche moun kont poul vann ranyonl yo. Dat tifi sa la, se sal toujou ap fè. plake foto m, plake afè m, tout lè w t ap fè sa. Apre w fin fè tout bagay sa yo, epi kounye a se lan pwodui pa m nan Monado w chwazi, apre w di ke w pa sèvi pwodui kosmetik, epi se premye fwa w pral eseye, epi se pa m nan w sèvi, ou tèlman t anvi sèvi pa m nan, an, kounye a la w oblije fè yon ti zanmi òdè pou ou, ou pa t vle òdè sou non w, really stupid. Sak gen? Ou te eseye fèmen restoran ou pat ka fèmen restoran an? Kòm ou te ekri kew pral fèmen restoran nan pou report e restoran ou pat ka fèl kounye an kisa w eseye fè la wap eseye fèmen Onagro epi nou chèche w nou jwenn yon yon lòt ti granmoun dezòd yon ti vèmin se sak fè mwen di ke espri yo pa gen fòs ankò paske gen seri de moun kap fè tenten sou nou espri lontan epòk grann mwen Moun sa yo, yo te gentan bèbè deja, dyòl yo, lang yo te plen dyòl yo. E Kanada gon lwa tou, ou mèt poze w granmoun map mache sou ou. Granmoun vèmin. Ou mèt poze w. Map map vin sou ou. Pase Kanada gen lwa tou. Map vin sou ou. I mean you people, are you really that stupid? Yon ti kou konsa nou pa menm ka pase? Yon ti bagay konsa nou pa ka fè? Yon ti bagay senp konsa ou ta bezwen boule lan pwodwi m epi kiyès ou pran? Yon moun k ap pede poste afè m lan paj li, k ap joure m lan paj li, poste foto m lan paj li, poste non m lan paj li, pale tenten tout la, se moun sa w pran? Kote menm moun pèp Facebook yo tout moun sa yo wè l tou?

Poun achte. Bon m support supporte blan light moun ki supporte blan light. Vermin. Lè w gade w wè w jape w jape w jape w jape ou fè moun di betiz ou fè gason yo mèt ta bliye ou fè gason yo desann pèsonalite yo ou fè mesye yo bliye si se gason yo ye. Ou fè mesye yo fè kaka sou Facebook lan? Kounye a la, ou tèlman confuse, ou tèlman pa konn sa pou fè. Gade, ou pa panse pli lwen ke nen ou. Kounye a ou pran ti, ti fi sa. Ou ap, se zanmi ou pa genyen? Oswa se pa t gen moun ki t ap vin pran reskonsabilite an pou ou? Pap gen moun ki ta pral bay leta manti pou ou. Paske si w di pwodwi m boule, fò w moutre m kote l boule w lan. Sonje ki dat ou di w ke w t achte l. Sonje wap fò w gen resu lan men w. Oh yes. Sonje sa w di, ou di w fè zanmi w òdè l. Ou gen resu. Make sure ke zanmi sa ka parèt. Se pa demen si Dye vle non pou resu an di. Paske dat ou di w boule an, se le pase, pa vre? Make sure ke ou ka pwouve ke ou boule lan pwodwi an. Make sure ke ou ka parèt a reçu e make sure ou jwenn yon zanmi ki ka parèt devan yon jij lan tribinal pou l di ke l t achte l. Make sure of that. E m mande nou pou nou share live sa pou mwen. M ta renmen l menm rive kote granmoun kannay lan ki t ap pale ki te di ke li preske avèg. Granmoun, si gen Bondye, si gen lwa ou gen pou avèg yon lè vre.

Men epa mona dlo kap fou avèg. Bann vermine. Oh nou sòt anpil. Kolangyèt. Bon mwen menm m ta gon kou nan menm konsa, li tap tèlman byen pase, li tap pase l pase l pase. Se te bon kliyan w ki te vini ki te di w boule l. Se pa set up ou konnen damn fucking well fiyanse te bon kliyan w konnen sa trè byen. Paske yo pale avè w plizyè fwa. Mari w rele pitit fi an. Pou eseye fè pitit fi an kite sa. Ou menm kòm gwo koko wal fè live. Mari w te rele fi an pou l pale a fi an pou l di kite sa. Ou konnen byen se fucking bagay ou an ki boule fi an. Paske w te gen 2 konvèsasyon avèk fi an. Epi aprè sa kisa w fè wal di fi an betiz. Nòmal pou fi an nève pou l aji. Epi kisa ou menm tèt ou cho ou tankou ou gade ou desperate pou se tifi sa ke w pran Pou vin dil boule nan krèm pam. Aprè tout bagay tifi sa screenshot bagay tifi sa mete sou paj li de mwen menm epi aprè sa li di li pil kanpe li di lè w tal bay Stéphanie Westergaarde ou konn poukisa ou te panse ou te ka fè Stéphanie pè paske Stéphanie fèt vini nan peyi an ou panse ke ou te ka fè l vini ou te ka fè fè l pè epi pou l kounye a pou l te di konsa pou te di l bon ou pa goumen. Sorry people. Excusez m. Ou te panse ke Stephanie ta pral pè. Ou te panse ke menm jan ke ou te fè avèk, lè w te fè tèt pete di w Stephanie pral nan prizon pou 6 mwa, se kounye Stephanie pral pè, li pral kouri vini vin pale avè w. Ou voye 2 moun sou pye dosye pye Stephanie. Oh ebyen rele li non pou nou wè si nou ka aranje sa, sa pa ta bezwen rive lan tribinal. Ou menm pou te ka di l bon e ke si pou m pa al nan tribinal fò w ta retounen travay ak ti zanmi m nan, se sèl jan sa. Lè w gade w wè Stéphanie kanpe dan di ou fè manti sou li ou di Stéphanie di ou pral tiye pitit ou. Ou wè m ka ekri menm se bagay pou wè tankou scribiscrap, tankou kindergarten. M pa menm ka li bagay lan byen menm. Menm avoka a konsa. Li pa ka konprann sa w ekri an. Tèlman w. E sa m ap di yo lan wi. Apati de la yo vini ap ouvè kò yo. Anyen serye. Rele rele bwèt. Anyen serye. Pou wè bagay. Yon pakèt bann ekriti tèt anba. Ou ta chwazi yon lòt moun kòkòt. Men pati sa. Epa ti fanm sa. Wal chèche yon moun ou fon yon dil a moun nan. Ou bay moun e sak pa ou pap depanse. Wap fon yon dil avèk yon moun pou yon 10 20 mil dola pou vin nan boudam. Men ou paka pou yon moun tout la se jounen an la nan figi moun lap poste foto nap jourem lap fè live mpa nan paj pou ou menm ou pa panse ke lè lap fè live yo mkonnen lè lap poste a po fotom mwen konnen tout sa lap di de mwen mwen konnen. Epi se moun sa ke w chwazi pou l di konsa ke li boule lan krèm pa m. Apre l fin joure m, apre l fin poste foto m, apre l di ke mwen dwe l lajan, li menm pale de mari m, li pale de pitit mwen, ke lè pitit mwen t ap marye, pitit mwen pa sanble anyen, cheve ki te lan tèt pitit mwen an pa t bon. You don't think I have those clip? Are you people that stupid? How could you people so s m pa ka konprann kòman w fè ayisyèn pou danm pou enbesil dan se tan li son e ensilt pou fanm ayisyèn pou kòman w fanm ayisyèn pou w pa gen okenn anyen nan tèt ou pou that stupid ou pou ta chèche yon lòt moun ou fin parèt dumber and dumber and stupid and stupider Oh my God! Premye fwa nan vi m pou m wè yon moun nan eta parèy. Ou pa gen anyen nan sèvèl ou menm. Se gwo kay, gwo machin, krèm, gwo kay, gwo machin, krèm, gwo kay, gwo machin. Ou pa chanm chita w reflechi nan vi w? Ou pa janm chita yon fwa pou kwaze pye w, wap fon refleksyon? Are you people that stupid? Kot di Géraldine Candy, pran nou tout nou pap menm bay yon tas kaka? Met nou tout ansanm nou paka bay yon tas kaka? Oh! Humm. Pou pa gen youn lan nou ki di non, humm kou sa pa bon. Non non non, fò n ta jwenn yon lòt moun. Entèl ou pa ka fè l. Ou joure chèl kreyòl twòp. Oh, tout la se, ou joure pitit chèl. Oh non non non non, an n chèche yon lòt. Pou nou youn pa ka vini avèk yon panse kon sa? Pandan w di ou pè Stéphane, ou pè pou vi Stéphanie, w ap atake konpayi Stéphanie kon sa? Wo kote kote Stéphanie ap travay lan ou al achte krèm moun ki te dil pral tiye pitit ou an ou di ou ekri ou al nan leta ou chita devan yon moun ou pran yon plim ou ekri bay pèsekitè lan avan pou yo voye papye gon jij ki pou gade bagay lan avan ke l apwouve e ou konnen trè byen si w pat di sa yo pa tap ba ou papye an pou tal sèvi Stéphanie. Ou ekri ke li pa la li di ke lap tiye pitit ou. Lè w wè lòt bagay yo twò light, ou konnen byen fò w mete vi w an danje. Si w ta di ke se bagay Facebook, foto toutouni, sa pa tap, yo tap bay Stéphanie okenn papye restraining order. Yo tap rele l nan kot. Non. Sa son, ou tap oblije konnen w tap al sou Stéphanie apa, ou tap ka pran restraining order. Ou ekri ke li di ke lap tiye pitit ou. Menteuse. Ou fin fè rèk TTTT. Se sa yo m ap di yo wi. Se sa m ap di yo. Pa gen moun k ap sèvi vre. Ti tete sa yo lè yo rete y ap di yo se manbo. Gade yon granmoun dezòd kanal ou gade figi granmoun nan. Granmoun kannay, yon granmoun ki fin achte, ki fin vann. Se djakout li k rete pou l ale. Pou l monte pou granmoun nan ap fè de seri de manti sa. Granmoun kannay, Kanada, ban m pale avè w. Si pa gen Bondye. Si pa gen lwa pou sa w di an, ou tou pase moun ak dlo, ou manke avèg. Si w te pase moun ak dlo nan figi w, mwen menm m ap fin avèg. Men si w pa t pase moun ak dlo nan fizaj ou, ou gen pou w avèg avan w mouri. Make sa m di an, m siyen dèyè. Granmoun dezòd. Ou gen pou avèk vre a fonw mouri. Manteuz, ou son granmoun ki desòd anpil. Kap sèvi ak non espri pou bay moun manti. Men m konnen gon lè kanmenm. Espri yo lè konsa gade li fout, li pran nou, li tòte nou, li prije nou, li bagay nou, li des nou. Nou pa janm anyen. Jodi on gen dwa leve on ti monnen lanmò pou demen ou broke ass, wap mande zanmi prete, wap mande zanmi baw dòmi. Se espri yo, e konsa, kounye a gen lè espri yo pa manje nou ankò, se sa l fè avè nou, li dejwe nou. Paske ti fi sa w ap pale a, Jozye ka gen yon mòne nan men l, de men l ap chèche, tèt li cho l ap chèche kote pou l dòmi. Avèk yon sen kole sou bra l konsa. Men sen an. Li kay tout moun, pou l ap mande dòmi. Lè y ap fout li deyò, yo fout sen an deyò avan. Vèmin. Epi n ap rele tèt nou manbo, bann kreten. So far so few mwen se mwen kap fè nou rele So far mwen se mwen kap fè nou kriye la M pa konnen non mwen m pa gwo manbo non mwen menm Mwen menm m pa yon gwo manbo non Mwen m pa yon m pa menm yon mango menm pou m ta di m son manbo. So fam wè map fè nou kriye la. Bann tout bann tout malfektè ki gen lan men ki ka fè sesi ki ka fè sela. So fò la m wè map byen pase la wi. M wè m pa fou. M pa mouri. M an bòn de sante. Kot mango yo. Alo mango. Ki mango nou ye la. Mango fransik. Non mango fransik son bon bagay. Gen yon mango ki rele plen fil fil ladann nan. Nan pwen mango m rayi konsa. Mango m pa pè. Ti kou krete sa yo nan fè. Si nou pa gen kou nan men nou, vin kote m non. M ap ba nou kou wi. M ka ba nou kou. Sa k gen? Nou manke kou? Kou nou fini? Kounye a se la n ap pase? Esplike m, pale avè m mango. Mango yo. Kou nou fini, nou pa gen kou ankò, tout kou pase, kou nan se ti bagay sa nan fè, o oh, ala raz. O, oh, come on. Trè raz. Really? Vin kote m map ba nou kou. Map mete nou chita pou m ba nou kou. Mwen menm m pa anyen mwen menm. M pa mango, m pa manbo. M pa pè savann. M pa wousi kanzo. M pa anyen mwen menm. Bon de dat nap frape, nap frape, nap frape. Konbe sèman ki fèt. Konbe fwa nou jene. Nou sesi, nou pral fè sesi, nou pral fè sela. Men mwen m toujou still standing. Mwen map byen pase la. A la ti kou kreten an. Ou a la raz. Si n te pale avè m, m ta ba nou better ide. Men se domaj. Lòt semèn nan la ou pral kanpe devan yon jij avèk yon gwo rad sou li, Stéphanie ap yon bò ou ap yon bò, kòm yon moun ke ou pè pou vi ou. Pa vre? Ou pè pou vi ou. Ou pè pou Stéphanie pa tiye pitit ou, se sa ou ekri. Ou ekri ke ou pè pou Stéphanie di ke lap tiye pitit ou. Ou di Stéphanie rann lavi ou enposib. Stéphanie fè w menas nan vi w. Ou pè l. Epi ke apre sa, ou chwazi pou achte krèm kote Stéphanie ap travay lan. Ou fè konnen ke m gon manbo k ap travay pou mwen ki dèyè w. Ke m al fè wonga pou ou. Epi kounye a w vire, w achte krèm pa m nan? Are you serious? Pa gen nou youn kap panse ki ka di non entèl sa pa bon. Non, non, non, an an. Kou sa pa bon. Pa menm al repete bagay sa lan figi moun non. Moun ap gentan wè se mwen menm ki fè w fèl. Are you guys that stupid? Wouch, medam tounen li, I don't know. Medam, oh my God. This is an embarrassment for Haitian woman.

Forensic science cheri with a blood test lap konnen ki dat ou te prann, ki lè w te prann paske forensic science lè gen yon lanmò yon kote li rantre li di w si moun nan gen 2 jou mouri 3 jou mouri. Ou te mèt teke ouvè air conditionne an pou kenbe mò an fre, forensic science cheri pa gen papye sou sa. Lap rantre lap egzamine kò an e lap di w e bouzen wap bezwen lajan. Lap egzamine kò an pou l konnen ok kadav sa al te mouri a tèl lè. Forensic science cheri paske nou pa fè televizyon ou nou pa pale anglè tou gen sa tou paske son pakèt rele rele rele rele nou ye forensic science cheri lap antre la li jwenn yon men lap di w si men an bilong pou yon gason si l bilong pou yon fanm ki laj fanm nan te ye lè men an te koupe e ki laj li te ye. Lap diw ki sèks li sil son fanm nwa, sil son fanm ee blan, avèk zo an sèlman. E salòp m gen kòk poum teste tout ko tout andanw. Met cho pou avoka. Ti vagabòn. Respekte moun. M pral moutre paske ou pap vann krèm. M pa menm moun avèw, m pa ran de klas, nou pa menm klas. Ou pa konnen m nan pent nan penti. Men pou soumoun ou, pou frekant ou, ou bezwen panse pou ka ouvè kò ou, ou ka fè tout moun, paske yo gen tan di m de ou sou nèt lan. Ou anmerde moun apre sa ou voye papye bay moun, oswa al rele moun lan restraining order. Se sa sèlman ke w fè. So make sure ou rekòde sa m ap di an, e kenbe l. Ou pral bezwen yon avoka pou ka moutre m kilè krèm mwen an boule w. E m pral mwen menm map fout ou forensic science wap bezwen forensic science pou w ka pwouve pou yo pou yo pran san w pou yo egzamine san w pou fè konnen ki lè w te use ki dat mnadlo an te rantre lan ou ki lè mnadlo te fuck up figure w ou pa wont pou yon jèn fanm jèn fanm pa jèn chyen ou pa respekte tèt ou sou facebook lan ou la lontan Nou youn pa itil anyen lòt. No wonder nou la toujou ap kriye, ap fè pwopagann. Paske nou pa itil, nou pa gen brenn. Nou pap reflechi. Se yon pakèt bann moun enbesil nou ye. No wonder nou la toujou, dèzane, dèzane, dèzane, dèzane. Nou pa moun kap panse. Nou pa gen brain pou nou panse. On bò ap panse, gwo kay, bèl machin, krèm, gwo kay, bèl machin, krèm, mari m, gwo kay, bèl machin, krèm, my husband, gwo kay, bèl, epi lòt lan li menm, ou menm ou genlè se you, you, you, you k ap pase lan tèt ou. Men, yon pakèt bann moun ki gen pwoblèm mantal ke nou ye. Men, bagay sa m pa janm wè l. Bagay sa, jamè vu yon moun nan eta parèy. Yon moun enbesil nan eta parèy. Pou ke se ti fi sa kon chwazi pou fè bagay sa. Oh my God! An tou lè ka map tann ou cheri. E ou menm e tèt pete Kanada a, vye granmoun kanal lan, e foli kap bay resèt tenten yo. Kòm ou di wap rele gouvènman, fò gouvènman vin mande w ki resèt wap bay. Map vin sou ou ti cheri, ou mèt poze w granmoun. M kite nou a sa m ale. Share the live for me pou m rive sou epav yo. Oh nou pa bon menm. Oh kèl ide. Oh wow. Ooh that's nasty. Ohh are you nou s kèt mesye. Apa son paket bann enbesil ki kanpe kont mwen. Apa son paket bann moun san sèvo ki kanpe kont mwen? How you gonna fight back with dumb people? Now mwen konprann poukisa Blandine pa janm reponn! How you fight back with dumb, someone that's dumb? Ou pap ou pap fight back avèk yon moun ki pa gen sèvèl, ki ki gen sèvèl, wap fight avèk yon moun anndan tèt li kwè tankou my li pa gen anyen anndan tèt li. Bagay sa yo, m pa janm wè. Se Facebook lan sèlman pou ta vin moutre eta moun sa yo. Anyway. M ale pipo. Share the live for me. Se domaj. M pa fè wonn pòt. I'm gonna be right here. Nan bil figi nou. Ale order. www.monaglo.com Epi sa m renmen an gwo kostomè ki te rele mwen, li di antoulèka banm ti monaglo mwen, mwen anpil pale la anpil, merci chérie, dènye live ke m te fè, avan ke m te vin fè live la se te dènye òdè ke mwen te mwen te fè ok, wi lap joure mona, lap joure m, epi kiyès ou vin òdè, nou menm, Pa gen anyen ou pa di sou mwen m pa gen, pa gen anyen ou poste de mwen sou paj ou m pa gen, epi kounyea la ou chwazi ke se mwen menm ou vin òdè nan krèm mwen, vrèman cheri. Depi aswè al foubi kò w nan yon mi cheri, epi chèche yon moun agwe pou rantre nan san ou. Ou konprann? Al foubi kò w. Foubi kò w nan yon mi, blese kò w, blese tout figi w. Al blese figou. Ou wè ti mask plastik sa non ou pa ka parèt lan kot la avèk ti mask plastik sa lan non al foubi kò w foubi figi w blese figou w epi pou foure mon aglou anndan l al fè sa ok smart girl go do that smart girl dumb ass bitch male pipo bay.